Bonjou, bonswa, sa depan kote nap gade videyo an e sa depan a kilè nou pral gade videyo an tou. Jodi a m vle fè yon ti pale de ensekirite sa ka sa ki alabaz sa ki koz tout bagay sa yo kap pase. Daprè refleksyon mwen fè, daprè analiz mwen fè, mwen wè ensekirite an premye pwoblèm nan, premye sous matènèl, matènèl, matènèl an ensekirite an li soti anndan yon peristil. Li soti anndan yon peristil kòman sa? Anpil moun pa egzanp, ki ta vle fè yon ti, ki ta vle fè, al pote yon devlòpman nan zòn lakay yo ki aletranje, ki bagay, yo pè. Yo pè al pote devlòpman sa nan zòn lakay yo paske yo konnen entèl se gwo lougawou, l ap manje w, l ap fè biznis ou, al fè biznis, li pap vle kite w avanse. Pafwa yo pral di se enteresan, ki sa w te ye pou w vin fè sa nan figi yo, blablabla, tout yon seri blablabla. ki fè moun pè. Zòn yo vin sanse pa gen moun kap pote yon sous ekonomi ladan y, moun ki gen ti konesans yo, yo vin sanse pè, yo pa vle rete paske si yo rete yo konnen entèl ka manje yo, sesi sela ba yo pè yo epapiye nan gran vil yo. Kote yo plis konnen moun pa konnen yo, petèt yo gen dwa di, yo gen dwa fè dejou. Men, lè w gade tou, anndan bwat Leta, anndan tout yon seri de travay, nou konnen anpil moun mouri paske yo okipe djòb lan, yo ba yo kout zonbi, kout poud. Kote kout poud, kout zonbi sa yo soti? Yo soti anndan yon peristil. E lè n gade tou, tout afè, kòman m kapab di, sa ki koz tout bidonvil sa yo, Si on moun, si moun nan te pote e ti travay nan zòn lakay li, moun nan te, gen e moun nan zòn nan te ka jwenn ti travay pou yo fè, yo t ap bagay. Kò m k ap di sa, en, entèl fon ti biznis, entèl fon ti biznis, entèl fon ti biznis. Lè konsa, t ap gen plis e ti debouche, tout moun t ap, t ap vire kò yo. Ankò, moun nan vin pè. Si l ale etranje, li di, a monchè deyò, deyò nèt, li pa pral pote tèt li pou fè manje l. li vin pè. E ankò, lè w gade, moun sa yo ki an pwovens lan, pafwa moun ki aletranje a, yo wè, yo konprann yon seri de bagay. Yo te gendwa di, a ba yo, ba yo al fè sa tèl fason, tèl fason, tèl fason. Men, lè w vin fè, yo pral di se enteresan. Sa pèmèt ke ou rete kote ou ye a. E ankò, lè w gade, lè pa gen travay, lè pa gen aktivite nan zòn kote ou sòti an, lè w ale nan gran vil, pafwa lè moun nan rive nan gran vil, moun nan pa gen konesans, li rive nan gran vil, sa l fè? li kòmanse ap entegre yon seri de gwoup, gwoup li entegre se gwoup gang, nèg a zam, lè yo kòmanse nèg a zam sa yo, lè yo kòmanse ap manyen ti lajan, yo pran filing nan manyen lajan, yo kòmanse nan touye moun, sètadi ke yo aswafe, yo pa vle rete. M kwè ke e lè w gade tout moun ki tout pwoblèm nan se anndan peristil li sòti. Poukisa? Paske lè w byen analize, vodou an li fè plis mal ke byen. On bagay ki fè plis mal ke byen, sètadi ke li vin pa bon. Si ke nou gen dwa di ok pou vodou a te yon relijyon, se te bagay espirityalite li tap regle, bay priye, ok movèz, movèz, ok tout moun konnen dapre rechèch bon se de gwo espri bay sa yo ki egziste. Men si yo tap pran yo pou fè chase, jan m gade yon seri de moun nan kilti yo, e e e e moun e e e bouda moun bay yo pran bagay pa yo an yo fè yo di yo ap chèche movè zespri yo ap chèche se laba yo nou menm si n te pran vodou a nou te fè l konsa oke yon moun te gen dwa pat gen pwoblèm ansanm avè l men lè nou pran l nou fè se yon se yon se yon bagay k ap touye k ap detwi anvan moun nan pale o m pra m pra m pral pran pye mòn pou ou sa k nan mòn yo se yon seri de peristil se anndan peristil yo se prèt vodou sè ke ke ki pral ki pa bezwen konnen yo tonbe e bagay yo. Lè w gade anpil sosyete sekrèt yo ki se bann chanprèl, imajine sa ki alatèt yo se pafwa se yon prèt vodou. Se yon prèt vodou. Mwen kwè ke li tan pou n kòmanse reflechi ki sa n ap fè. Si nou vle kenbe l, kòman n ap fè pou n itilize l? Ekri de liv ki bon pou moun k ap itilize l. Fè edikasyon ti peyizan, ti moun ki tèt ki anba yo pou yo konnen kòman pou yo itilize bagay yo a. Paske yon bagay ki gen pouvwa pou detwi konsa, se yon seri de bagay. fè yon seri de konbinezon. Se ke nou pa sipoze lage l wi nan pòt kòman. Fò n fè edikasyon moun sa yo k ap itilize l pou yo pa mache ap detwi. Paske pafwa, bon, bon vodou, moun ki anndan peristil lan, moun ou pral touye an, ou pa menm konnen l. Yo jis pote yon ti lajan pou ka touye l, ou touye l. Ou pa menm konnen ki sa, ki bagay l ap fè ou touye. Li lè pou n kòmanse reflechi sou kesyon ki sa, ki sa. Vodou an se li ki alabaz tout pwoblèm nan. Se ke, lè ilè itan pou nou kòmanse konprann ke e tout bagay yo, lè tout moun kòmanse kite se sèl Pòtoprens ki kòman ki sous revni peyi an. Lè sa, se nòmal pou jwenn tout moun sa yo, tout etranje sa yo kounye la ki kenbe peyi an otaj, ki pa vle ke pou n avanse. Men si mwen menm nan Nò, m te, m ta fon aktivite. M te, nou, nou, nou 20 nan Nò, nou 20 soti nan yon zòn, n ap fon aktivite. Lè konsa ke si nou pa t e, e, e, e lage nou nan, nan lespri de divizyon, entèl pral fè kout poud pou, pou touye w, pou pran tout byen an. Lè konsa nou t ap mete ansanm, chak depatman t ap fè, te gen moun, gwoup moun ki pou al, lè sa nou t ap met ansanm. Piti piti lè sa nou tap kapab pwopoze yon moun pou al defann nou men lè ke lè sa nou livre peyi a ba malfektè yon seri de jèn ti gason ki lage nan malfektè nou tout ki la kap gade video an nou konnen entèl nou konnen yon moun ki mouri se akoz entèl ta al an bon peristil ki bay yon kout zonbi ki bay yon kout poud pou touyel paske lap fè djòb la byen se li patwon renmen nou konn sa. Si on moun e bagay vodou an se on bagay ki fè plis kriye, se ke li pa bon. Se on pwoblèm pou peyi an, se on obstak. Ki sa nan favè l? Vodou an anpeche moun fè on seri de pwogrè. Anpil moun bloke. Pafwa se pa nèg, pafwa nèg a zam yo lè w gade yo, yo tout bandi yo. Kote y al pran pran pou yo pa pran bal? San don peristil. Yal pran pren an pou yo pa pou yo pa pran bal e pafwa bandi a konn e ougan konnen ke se bandi li ye li bay pren pa pran bal lan poul pou poul pa pran bal poul al fè de e poul al fè pou pou e de dezafe men si w te gen konsyans antanke yon prèt vodou si te bon ou tap di non ou pa sipoze ou pa sipoze vin pran pren pou pa pran bal pou wap fè sa wap fè a sa wap fè a kitel Men non se pa sa, se ti kòb la ki enterese yo. Chè, gen lè pou n kòmanse konprann ke vodou an se yon pwoblèm li ye, kòman n ap jere l. Paske lè w gade kounya la, nan lontan se te plis moun ki yo di ki pa edike ki te konn ap pale de vodou ki fè vodou a viv la, men kounya ou wè nan radyo yo, Tout radyo ap fè elòj pou vodou, kòman yo touye, kòman yo sesi, kòman yo selaba. E ki yon pwoblèm pou peyi an. Nou gen dwa di a se kilti ayisyen, se avèl sesi selaba, men yon kilti k ap touye, k ap rache. Fò n byen konprann. Li fè plis kriye. Vodou an fè plis kriye ke kè kontan. Bon m pa konnen si gen fè kè kontan. Li fè plis kriye. Li fè plis kriye. Sa pa ka yon kilti. Tout non kilti yo, itilize l nan bon esyans lan. Li lè pou n konprann, vodou an se yon sous pwoblèm nan. Nan tout jan w vire, se yon pwoblèm. Vodou a se pwoblèm. Li bay anpil pwoblèm. Anpil moun ou konnen ki pèdi entèl se akoz entèl t al lakay ougan, t al fè yon seri de bagay ki fè bagay sa. Ou wè lè y ap bay manje, lè y ap site non, dyab la pa bezwen konnen, li manje. Si w pi fèb li manje w. Pafwa bèl pitit ou an se li li chwazi li di non pou w sesi pou w sela ba li manje w. Dyab la pa nan jwèt. Vodou an se yon pwoblèm. Se yon pwoblèm se yon peche se li ki alabaz tout pwoblèm ensekirite sa. Lè moun nan pwovens lan pa ka fè pa ka pè fè ti biznis lan. Ou konnen kounya la nèg la nan bon djòb li pè li nan radyo Li pè pou kout poud la pa pran l. Tout yon seri de bagay. Nou tande yo. Nou tande yo. M pa kwè youn nan nou pa tande ki mèvèy yo di vodou ap fè, kòman l ap detwi, kòman l ap bagay. Se youn nan rezon ki fè ke tout moun ap di vodou an, se li ki alabaz pwoblèm nan. Mwen menm, yon moun m te gen dwa di ok, se yon relijyon, men se si nou pran l, se priye n ap priye. Nap priye ansanm avèl nap bagay ok moun gen dwa di ok moun yap priye priye a yap bay yap fon seri afè yo kite yo men lè nap pran poun itilize poun touye moun men non se youn nan rezon kifè nap di se pwoblèm peyi a li lè poun konprann kisa poun fè poun soti anba mal sa ki se vodou an li fè plis mal ke byen mèsi.